Jodi a nou pran plezi pou nou salye tout moun ki toujou kre kòmante, tout moun ki toujou rete fidèl ansanm avèk nou, tout fanatik platfòm sa ki pa janm dekouraje. e ba nou love la nòmalman nou trouve nou egzakteman nan kalakou e anpil nan nou toujou mande o li plis nou bezwen wè imaj kalakou bay sa ou pou kisa ou pa janm ale kalakou kite m di nou la egzakteman kote m ye a mwen sou dren rivyè kalakou a e pa bliye rivyè sa nan gade la se yon nan rivyè ki konn al bay dlo e zòn la sous ki te konn pèmèt ke moun yo fè diri Anba e sou kout lan, moun yo te konn fè diri. La, n ap kontinye vanse. Nou ka ap gade la sa sou kote goch lan, se lekòl nasyonal Kalakou. Nou konnen li menm ki fin kraze kote ke nèg yo fè anpil politik avèk lekòl sa. E finalman, lekòl sa li menm li pral pati sou dezan la depi ke lekòl sa pòt li fèmen. E nou konnen se youn nan lekòl ki te konn ede anpil malere, malerèz voye ti pitit yo lekòl, moun ki pa gen mwayen pou voye pitit yo nan kolèj e ki pa gen mwayen tou pou yon timoun ap soti Kalakou, nou konn Kalakou lwen nan nevyèm seksyon, pou ale nan lise a nan santre vil la, sa e ap prèske koute yo prèske 300 dola pa jou. La nou nan mòn Tipè. e mòn tipè n ap moute anpil moun konnen e mòn sa e na pa pa bliye tou se sèl espas sa yo wap jwenn ti beton apre sa majorite wout lan se yon wout ki ki ki vrèman enpratikab e yon moun ki ap viv kalakou sensèman son bagay ki grav e si yon fanm ansent kalakou ou ou pa ta vle omwen okipe timoun sa. Ou pa menm bezwen voye fi sa lopital pou al fè avòtman, jis pran l mete sou yon moto, kouri moute, kouri desann pandan 2 fwa sèlman nan wout sa epi lapè timoun sa pa fouti rete nan vant manman l ankò tèlman wout la pa bon. M panse ke leta, leta nan. Nan komin Benè, otorite lokal yo sipoze voye je sou moun Kalakou paske sòti nan kafou Kabobo pou antre nan mache a, pou ale jiska Meteye oubyen pou m rive nan Kòt de Fè, lè w pase pa Jakson, pa bon menm. Bon Jakson, lè w rive Jakson s on bagay grav, s on bagay ki vrèman fènal lè w rive Jakson pou fason ke wout lan ye a. M gen enpresyon menm bèt. ap refize fè wout sa a e si ta gen yon ijans nan blòk sa a bagay yo ap vrèman vrèman vrèman grav pou moun nan zòn sa yo m panse ke leta ayisyen e pwi leta nan otorite lokal yo sipoze pran men yo e sipoze fè yon deplasman pou ale la nou pwofite de tan tou pou nou salye ankò yon fwa tout moun ki toujou rete fidèl avèk nou pa neglije anba. Video sa a wè la m manke tonbe m manke tonbe ansanm avèk patnè m nan e tèlman wout la pa bon malgre m sou moto m manke vide n ap ankouraje chak grenn moun k ap gade video sa fè kòmantè pataje l tag moun nou konnen ki se otorite lokal yo konprann pou yo kapab tag otorite santral yo pa bliye tou kote nou ye la se youn nan kote ki pi danje e nenpòt machin ki pèdi fren la se nan falèz li prale. E gon falèz sou an desandan sou la men dwat, an montan sou la men goch, e ki vrèman, ki vrèman, e parèt yon gwo ris pou tout moun ki ap frekante wout sa a, a pati de zòn ya. Men espa, la kote n ye a, mwen m pa twò fò nan, nan ti espas yo nan. Ou wè kote n ye la a, sa a li menm depi m konnen m ap frekante Benè, m gen prèske. 5 an depim nan Bénin la pa janm gon amelyorasyon bagay yo toujou pi mal pi mal nan espas sa se yon kote anpil moto fè aksidan anpil moun sot tonbe se la nan espas sa anpil moto anpil moun toujou fè aksidan nan espas sa ebyen eh nou mande ou menm ki ap gade video sa fè komantè E fè screenshot nan zòn kote nap pase a si w konnen l e di nou Oliplis oubyen Echanprod anmwe dat kòm sa se tèl zòn sa se tèl kote e videyo sa se yon videyo nap fè pou nou al fini li egzakteman nan mache e mache kabobo pa bliye jodi a se jou mache nou pral fini videyo sa nan mache a. Pou nou kapab pèmèt ke ou genyen yon ide. Men, gen anpil moun ki toujou ap mande m videyo sa a, e m te toujou di yo pran pasyans. Malgre m te fè l deja, m te fè l sòti chomèy pou ale egzakteman meteyye. Men se te yon jou mache, e gen anpil moun ki te wè l, gen moun tou ki pa t gen tan gen chans pou wè videyo sa a. Ebyen, pou jodi a, n fè yon lòt videyo.

Li menm, nou te fè yon premyè pati deja ak sòti e Sen Benwa, ou konprann, pou rive e pou rive Karakou. Ebyen, nou sòti, lè n te fè l la, nou te pase e sou sa e nou te sòti nan Vensan, nou te sòti nan Vensan epi nou te pran Jakson. epi n desi nou vin parèt kafou briyan la n sot pase devan legliz ak lekòl wesleyen de chomèy e sa n sot wè a la epi kounye a la n ap file desann nou pral pase nan kafou ka bloko ok nou pral wè kafou e kafou bloko e bon Gen anpil moun, gen anpil moun ki pa konnen kafou sa. Sa a se kafou bloko, kafou kote n ye la nan moman la, se kafou bloko. E pi a do, a goch an la gen yon tiyo dlo. E tiyo sa a li menm, se yon nan tiyo ki desèvi popilasyon ki te an pàn pou kounye a ki an mach. E pi e, lè ou fè sou bò goch lan, pati sou bò goch la anndan la, se prèske sou.

E otèl la privilèj la nou konnen otèl sa nou salye pdg kasten se youn nan otèl mwen menm depi tande mwen ale a se la m toujou desann lè se pa lakay mwen li ye la privilèj otèl e pdg kasten salitasyon spesyal pou ou men ni la se kafou djerin se antre otèl la privilèj lan. Ebyen nou menm nap kontinye vanse. Pa bliye ou menm ki ap gade si ou wè m fè yon erè ou kapab pote de presizyon pou nou avèk yon screenshot nan kòmantè ou yo pou nou kapab e nan menm pwochèn videyo ke n ap gen pou n fè la. Byen ke se lakay mwen men pa bliye m pa leve la gon pakèt kote m pa konnen vreman se sou demand nou mwen vin fè videyo sa pou m pote pou nou pou m kapab pèmèt ke nou wè kòman sa ye kòman lakay ye E pwi wala la nou deja rive nan mache a. Mèsi tout moun ki tap swiv nou. Rete la nou pral fon lòt videyo pou nou montre w mache a. E pwi pwèt ke wè plis moun videyo sa a pou l kal fini.
Kouche!